Hello guys, se zanmi pa w Michanday e Robens
Jodi a nou vini la, nou vini pote yon ti bout video pou ou trè kout Nou vini jis pataje de sa ke n ap andire nan moman la ansanm avèk yon ti bout video like ki trè kout Moman difisil. Moman difisil nan moman.
Nou ka wè la kòman nou tayè, te konn fè anba yo, nou toujou nan lari. Se lè sa nan fè preparasyon pou. Nan men wi nou mèt nou dwe fè preparasyon cheri. Yeah, e de sa nou vin pale la guys. M kapab di nou yo te konn di nou lè, lè moun te konn di nou lè, lè ou pral marye kòman sa te ye, kòman ou te konn fatige. Like, m te konn jis pa pran l pou anyen men. Sa prezidan diw la e kounya map vin reyalizel yo toujou diw se lè w nan li wap konprann lè w pral marye wap konprann. It's crazy guys like vrèman crazy tankou nou kapab wè baby di mwen menm I'm down like semèn sa m paka fè videyo m paka like spesyalman pa gen tan but lèm pran ti tan m pa se mwen menm ki pral nan telefòn nan pou m reyalize you know fè videyo. And menm si m gen yon video pou m ta poste, m bezwen pou m ta fè, m pa santi kòm si kouraj lè m resi vin gen poz lan pou m ta pale ou byen pou m ta you know fèl bagay sa yo. But tout bagay se pou yon ti tan, nou rete kwè ke aprè moman sa fin pase, Bondye ap ban nou chans, ap ban nou opòtinite pou nou ba ou video. E as you can see, kòm ou kapab wè, cheve a delage, malgre cheve a di, li poko penyen, mwen sèlman mete yon bando. M panse cheve a moute, but cheve a lage. Ou ta wè tou cheve m pa fèt. Ou vle di, m konn se de cheve ou ta pale, cheve ou lage tou wi. Wi cheve m lage ok. But yes guys, yo konn pale, jan Bebisou di a de kijan, you know, moman sa ou vrèman fatige, like vrèman fatige, spesyalman ou menm ki pa genyen yon. Kòmsi yo konn di moun ki gen yon moun ki ap prepare, m konnen nan anglè kòman l di wi wedding planner but m pa konnen. Kòmsi moun k ap prepare maryaj la you know, k ap ki la pou fè tout bagay pou ou sèlman you know di moun nan sa w vle. Sitou ou menm ki pa genyen l, mwen menm mwen pa gen yonn. De A jiska Z se mwen menm. Zo kokolo tèt mwen. Telman wi baby but ou konnen fi plis boulvèse kò yo you know nou vle tout bagay pou parèt perfect nou vle sa nou vle sa nou vle sa mwen menm mpoko like maryaj la rete pil tan toujou lèm di pil tan kòmsi kèlke jou toujou men m still wè son bagay ki demen si Dye vle tèlman M bezwen fè tout bagay nan yon sèl jou malgre m toujou travay, mwen lekòl, mwen gen klas online. Mwen toujou ap fè tèt mwen travay, m kouche m ap panse ak kisa m pat fè, kilè pap gentan fèl, èske map gentan fèl. Waw guys, moman sa vrèman fatigem. M jis tap panse oh m fè yon videyo epi m di baby m pa santi m ka fèl. Lè baby vle vin di m pou nou fè yon lòt videyo ankò bon mwen li Mwen menm lèm dil vin nou fon video li menm li pa santi li ka fè li so ti tan nou gen ansanm yo sa nou fè se regle sa nou gen pou nou regle nou pa jwe nan ti tan sa yo paske nou gen anpil bagay pou nou regle kòm ou kapab wè dènye video m te poste lotre jou ap fon pakèt tan nan lari um, lèm antre waw se lage kò an kote yeah nou te fon pakèt tan nan lari lè nou antre lè may lakay mwen vivè lakay li waw.

Si m gen yon bagay ki vrèman bagay, ki kòm si yon bagay ki pa require me achte yon TV, se yon bagay tout moun ta dwe gen lakay ou prèske. So, m pa vwè man li, depi w gen limyè, se yon bagay ou ta vwè. M pa vwè man wè se yon bagay ki ekstraòdinè. But, si m gen yon bagay kòm si m vrèman renmen, m ka di like. Oh my God! Look at what I have! Yeah, exactement. Gad sa m genyen, but se konsa sa ye guys. Mwen t achte anpil, um, men mwen pa t montre w li. M konnen gen moun ki plenyen de sa, ki te vle wè ki sa m t achte yo. W ap wè enpe nan yo, pa egzanp, lè m ap ranje chanm mwen, mwen vle fè yon ti videyo pou ou, pou w kapab wè. Lè mwen ap. Fikse pri salon mwen, m wap wè tou sa. Kèk sa m achte men kòmsi m pa vini la pou m vin moutre w sa m ka fè oubyen show off anyen non m pa vle fè sa. Pou byen di w tou, nou te gentan gen pifò sa nou gen bezwen yo tou. Se gwo, prèske like gwo, gwo bagay. Anyway guys, lè ou panse ke tankou yo konn di like ou panse ke ou di ou gen gwo bagay yo se ti piti yo ki pa pran anpil kòb oubyen ki pa pran anpil tan, Ti piti yo e se kounye a m konprann lè moun di w lè w dwe m peye m peye m kòman kenbe manman lajan peye m whatever rès la oubyen m pa konnen tye lajan paske sa toujou difisil a peye but guys se sa m kapab di like nan tout sa w ap fè nan tout preparasyon w ap fè make sure w fè ti piti yo avan paske ti piti yo plis bagay ou ka bliye yo ti piti yo plis bagay yo plis annuiyan yo plis pran tan yo plis pran lajan ke gwo bagay la so. That mean mwen menm m te toujou met nan tèt mwen gen de bagay m preske fin prepare, m dis, m dat pou otan m poko nan yon ka pou janm wè bagay yo ye la mwen poko nan yon ka sitou gaz ou konnen kowonaviris lan fè nou fè anpil bak e m konnen gen anpil moun ki Gen anpil moun ki fè anpil bag, gen moun maryaj yo cancel, gen moun tout sa yo te gen pou yo fè nan ane a cancel, mwen menm vin ankouraje yo si wè ane a pase konsa pa dekouraje, pa met nan tèt ou ke lavi fini, ni pa met nan tèt ou ke se konsa kòmsi tout ane 2020 an gaspiye, non se konsa Bondye te vle li, reziye w, di Bondye mèsi paske tout sa Bondye fè li gen yon rezon ki fè li fè l konsa. Yeah, pa dekouraje jan Baby di nou an. Menm nou menm tou li fè efè sou nou tou. Anpil. Nou tout an jeneral k ap viv nan moman la e kowona a enfekte nou tou menm si nou pa tankou mwen, menm si nou pa gen men nan sans m di enfekte a ekonomikman nou tout nou jwenn nan li. Oh yes. M kapab di w menm pou maryaj pa nou an tou jan nou te gentan fè preparasyon yo Yeah gen pil moun nou pap genyen li deja di nou ye cheri gen pil moun nou pap genyen ki vreman tris guys ki vreman tris gen pil moun nou pap genyen ansanm avèk mwen ki tap soti nan lòt state ki tap soti ayiti you know li vreman tris sa vreman fèm mal but it is what it is so se volonte Bondye ke nonl beni petèt se pat plan Bondye poul te fèt konsa mwen di Bondye mèsi aahmm Lòt bagay ankò se ke nan moman mwen di Bondye mèsi m tap pale de sa gen anpil moun ki like ki ankouraje nou nan YouTube la menm si w wè nou pa gen anpil subscribers menm si w wè nou pa gen anpil moun ki gade video yo but ti grenn moun ki fè l la yo fè l avèk kè e nanm mwen vrèman apresye sa mwen vle di nou mèsi se pa anpil la ki konte, men se kalite a ki konte. Paske nou tout ki kòmsi abòne sou paj la, nou tout ki gade videyo yo, se moun kapab di ki chè a mwen menm, e a nou menm, e se moun ki ankouraje nou, se moun ki toujou pote ti konsèy pou nou an prive. You know, mwen di Bondye mèsi pou nou menm, pafwa. Lèm pa poste m santim yon ti jan tris pou weekend nan paske comment yo moun ki vin ekrim an prive Ok guys So sa vrèman fè nou kontan um, Cheri m poko fini wap di ok guys Non, ou pran pawòl la pou ou sèl Ok di dènye pawòl pa wè Ou konnen fi Like it's really true be moun yo Yeah like m kapab di nou guys nou gen sipriz pou ou um, Wedding shower coming soon, video coming soon, m panse ke nap.

Um, tankou moun ki pa konnen yon fèt pou moun ki Ayiti ki petèt pa panse de sa, yon fèt avan maryaj lan yon moun yo fè, yo pote kado pou ou, epi tout moun pa son ti tan ansanm, mm-hmm. um, tout moun, um, se tou moun ki ap fè, ki fè pati goup kap danse, ti moun kap mache, moun, tout moun kap fon bagay, mm-hmm. you know, yon fèt, se kom si yon fèt, um, se son bel ti bagay li ye, li, um, ap vini, samdi si je ve, Youn di lòt, tann videyo a. M pa di w l ap poste samdi egzakteman paske samdi ap yon jounen ki trè fatige. Men, mwen pwomèt ou, menm si s on ti kal dimanch nan bonè, fò ta jwenn yon ti goute kanmenm ou menm ki pa la. Rete branche, ok? Ke Bondye beniw di yon lòt pataje epi abòne pa pa rate fè sa nou gen pou nou pote bagay pou ou kòm mwen diw.
Hello guys Mwen renmen nou anpil guys Ret branche Bye. Bye.